Jodi ankò nou salye w e nou remèsye Bondye pou gras li, privilèj li e kote ke li kapab fè nou prezans pa bò isi jodi a. E nou remèsye w avèk ou menm tou ki pral gade videyo a e avèk ou menm ki pral pataje l avèk yon zanmi. Ebyen se konsa ou kapab patajel menm jan w tandel la ou kapab fè yon lòt tandel tou e nap diw sa se sèl nan levanjil ki gen tout gras sa se sèl nan levanjil ki gen privilèj sa jodia sim kapab kanpe map palew de Bondye e se pa siperyè mwen siperyè pase w e se pa bon mwen bon pase w men se yon gras ke Bondye fèm mwen la jodia alò esak fè nap baw ide sa jodia nou kapab diw nan levanjil la wap jwenn tout sa w gen bezwen men pou jwenn tout sa w gen bezwen nan levanjil la Men fòk ou se yon moun ki genyen bagay ki yo rele pasyans dakò si ou pa gen pasyans ou pap ka jwenn sa ke ou bezwen nan levanjil la avèk pasyans ou pap jwenn trip foumi men pou jwenn trip foumi an fòk ou gen pasyans kouraj ebyen frèm ak sèm yo jodia nou kapab di yon bagay ki kapab vrèman ede w nan levanjil lè nou gade Nan le mond antye nou wè pa gran et serye pa fwa gen moun ki di konsa mond lan gen ladan l wi mwen kab konprann mond lan gen ladan l se vre men pou nou menm ki kretyen mond lan pa gen anyen ladan l ki serye si w bezwen bagay serye se sèl nan levanjil la wap jwenn tout sa kew gen bezwen frè m ak sè m yo ebyen se poutèt sa jodi a mwen ansanm avèk ou nou dwe pran yon pozisyon ki fè Bondye plèzi nou dwe pran yon pozisyon pou nou kapab pale de Bondye e ki pou fè Bondye plèzi frè m ak sè m yo jodi a Mwen menm ansanm avèk ou, an nou met tèt nou ansanm pou nou sèvi Bondye, an nou preche lòt yo ki poko tande pawòl la. Tande, frè m ak sè m yo, an nou fè sa, youn, kenbe men lòt, epi n ap avanse, frè m ak sè m yo, e konsa, Bondye li menm l ap beni w e l ap pwoteje w, e l ap beni fanmi w. Gen moun ki pa konprann sa? Ebyen, mwen menm ansanm avèk ou, desizyon pa nou, se pou nou sèvi Bondye jiska lafen. Menm jan li di w nan Egzòd 14, vèsè 14, Letènèl konbatra pou vou, e vou gade le silans. Li di w se y ap goumen pou ou, men nou menm fòk nou fè silans. Men pou se afè silans lan, men nou menm fòk nou dakò ouvri kè nou, fòk nou dakò ouvri lespri nou pou Dye kapab antre ladan l, pou Dye kapab dirije pou nou. Egzanp, lè èlmi an soti pou l manje w, men w pa bezwen pè. Pafwa w ap bay tèt ou pwoblèm, dèske entèl di l ap tiye w, dèske entèl di l ap manje w, dèske entèl di w pap janm anyen nan lavi w. Men pa met sa nan tèt ou. Sa pa ka fèt. Se sèlman Bondye ki kapab fè sa. Sonje ke lè lòm di, Lavi fini, epi Bondye di, Lavi kontinye. Lè lòm di, Ou pap ka anyen, epi Bondye di, Men ni. Ebyen se sa fè mwenm ansanm avèk ou jodi a, nou dwe pran yon desizyon ki pou fè Bondye plezi, pou nou kapab sèvi Bondye, pou nou adore Bondye frè m ak sè m yo. Ebyen se konsa nou kapab di w sa, mwenmenm ki la a, mwen pat fèt tou kretyen non.